Bonjou. Bonswa koman nou ye eske nou anfom jodi a la nou vini nan yon pake nou nan peyi meksik nan eta baha california nan vil tiwana jodi a nou vini gade bet lè nou di nou bet la nou konnen anpil bet ki sofaj nou vini gade yo la ok sa se chamo a nap gade ki dèyè blou nan.

Sa mwa lèd. Gade dan. An li bay yon kout dan nan tèt ou la. Li ap bay kout dan nan tèt mwen. Sa mwa e zanmou li yo di. Nan vè m? Bon. Nou pral kontinye, nou pral kontinye moutre nou rès yo. Paske gen tig tou, gen lyon, gen tout kalte bèt la. Nou pral kontinye moutre nou. Ou menm kap gade video sa, pataje l pou l rive sou tout zanmou, pou tout zanmou wè yo. Kite like, moun ki pa ko abone paj la, abone. Pataje, epi an ale. E chamo a gou anpil, so. Sanble moun yo jodi a yo genlè pa vin benyen chamo yo paske nou wè chamo yo sal yo plen mouch sou yo ok so moun ki pa konn chamo yo ki pa ko wèl yo se sak fè nou vin nan video sa pou nou menm ki ap gade video a pa bliye pou patajel. Ou ka pase wi. Ale ri men chamo an nan bouda w. Ooh sa gwo. Chamo. Nan non de Jezi. Ou soti twòp.

Bèt sa nap gade la li rele Mapoche boreal an espanyòl. Men an fransè yo rele l Raton laveur. E se li menm nap gade la jan nou wè l la. E nou wè yo lap mache, ap mache gen plizyè la. Gen plizyè la yo anndan. E m panse ke nou menm e sitou Ayiti bèt sa m pa konn si genyen l. M pa konn wè l Ayiti menm, m pat konnen l. E sepandan Meksik la m wè bèt sa pou la premye fwa. E janm di nou an, bèt sa rele raton laveur. Men an espanyòl yo rele l mapache boreal. Ok? E pou moun ki pat konn bèt sa, m panse nou tout konn non l. E nou tou kenbe non an, nou wè l sanble avèk yon rat ou byen yon lapen. E bon, m panse ke n ap kite kòmantè n ap di m ki sa nou panse. Eske nou gen eske gen nou moun ki te konn wè bèt sa deja? Ok? Nou pral la, nou pral kote gen lòt bèt yo. Epi sa n ap gade la a, sa se yon pèwokè. Sa se Pèwokè, le pèwokè, ok. E gen le pli souvan gen moun ki konn di yo rele yo jako. An si Ayiti m konn tande gen moun kap di yo, "Hey, jako repèt." Ok, m panse nou konprann, antouka sa se pèwokè. E jan nap gade la nou wè li gen anpil, gen anpil, ok, gen anpil la. Gen anpil jako, gen pitit, gen manman, gen papa, gen gwo nou wè yo men pitit yo anlè a la, ok. Gen plizyè, gen plizyè. E sa se bò kokodil la, Mila guys, jan nap gade l la, ok. Li nan dlo a la ok. Nou wè li. Ay pil lòt moun ki vin gade. Ok. Moun sa yo gade yo vin gade tou. Blona deyèm nan. Li kache li pè kokodil la, li pè pou li pa vole sou li, konprann? E kokodil la kouche li man, li fin manje vant li twò plen, yo di non li pa ka mache, konprann? E l ap souke tèt li, nou wè l ap souke tèt li, Blona pè l li menm, ok? Gen plizyè kokodil, gen plizyè. Ok sa se femèl la, sa nou tap gade talè a se te mal la, kounya la a se femèl la nap gade la. Ou konprann sa m di nou an? Se yon bèt ki vrèman danje, e ou wè yo mete dèyè griyaj yo mete tout bèt yo pase bèt yo yo fewòs, yo ka manje moun, ou konprann? Moun pa ka antre la. Yo pa yo di ou ou pa ka menm voye manje ba li, ou pa ka tire wòch sou li. Sa li entèdi. Pase anndan gen anpil gwad. Kounya la a nou prale kote ki gen makak yo. E nou pral kote gen makak yo la ok. Sa nou wè makak la, nou wè yon ti makak kap pandye nan kòd la la, nou wè gen gwo sou branch bwa a nou wè yo. Meni e yap manje, sa son zoranj ki nan men ti makak sa lap manje a la. E gen anpil moun ki vin gade la, ki vin gade senj lan, ki vin gade senj lan, nou konn senj de makak ou byen ok. Ebyen an español yo di mono. Ok e gen anpil moun ki wè moun ap gad anlè yo e moun ki fin gade ak ti moun ki pè desann ok nap gade gon gwo makak anlè tèt bwa la nou wè li e son bèl bagay li ye ok se sa nou menm lakay ke lakay nou ke nou pa gen ok nou te ka mennen ti moun yo lè weekend nou pou yal gade kòm se e animal ke yo pako wè deja nou konprann sam di nou an. Men peyi nou an tèlman pa òganize, timoun yo pa jwenn chans sa yo pandan yo nan kòmsi nan anfans yo pou yo viv bagay sa yo. Nou konprann? Isi nan peyi Meksik kote nou ye la e chak jou chak jou toujou foul moun la ki vin gade animal yo, mennen timoun yo vin gade, vin pran plezi yo, vin enjoy yo, vin relax yo. Nou konprann? So, sa son bèl bagay li ye. Lò, kòm si, lò, kòm si, pa gen wap fè, wap mennen ti moun yo, al enjoy yo nan pak, nan plas, nan zoo, ok, nan zoologico, al gade bèt, ok, men tèt Blouna, ok, Blouna rete ap gade. Sa se kote gen krapo yo la. E sa se kote gen lòt bèt toujou, ok, ti bèt sa m pa konn non l, ok, m pa gentan gade non an, men m pa konn non sa. Gen plizyè bèt sa nap gade a son gwo koulèv nou tout konn koulèv deja nou tout gentan konn konn koulèv deja e gen tout kalte bèt la gen tout kalte bèt kote nou ye la nap gade la se la ki gen e nou wè yon bèl basen dlo li vrèman gwo li vrèman long ok la se kana yo nap gade la epi avèk e pijon nou konprann kana pijon nou wè bèl bagay bèl bagay. Gen anpil bèl bagay ke nou ka wè la, ou konprann sa m di nou an. Pou moun ki Mexique ki konn la deja. Jan nap gade la nou anndan la, nou anndan e gen anpil moun ki vin gade pa sèl nou menm, gen anpil anpil moun. Anpil moun, anpil moun. Se yon bèl bagay li ye. Ou menm ki ap gade video a, kontinye patajel pou tout moun ka wèl kòman anbyans lan ye, kòman sa ye nan e nan zoologico sa nou vin gade bèt yo. Pataje, nap kontinye moutre nou rès yo ok. Nou pral kounya nou prale kote gen gen tig yo, ann al gade. Rete la, pataje video a pou li misye bat pou tig la.

Jan nap gadel la sa se tig la nou wè li men tig la moun ki te bezwen wè tig yo men tig la e tig la vrèman gwo se 2 ki genyen ok sa se pi gwo a ok m kwè lòt la pi gwo m pa sonje men m pral montre nou lòt la men m kwè sa pi gwo ki lòt la e jan nou wè la li pral lap fè ale vini lap antre nan kay li soti nou konprann nou wè 2 gri a nou ye. Nou dèyè baryè nou paka avanse pi lwen paske si gen yon moun li gen mal antre anndan tigre sa ap fede a moun sa nou konn bèt sa li pa jwe avèk sa yo rele moun nan menm sof si w abitye avèl ok tout moun ki vin gade yo te dèyè gri ap gade tigre la kap moute desann paske nou paka antre jan nap gadel la gen anpil anpil moun gen anpil anpil moun anndan ki vin gade konprann nou wèl jan nap gadel la gen anpil moun kap fè video kap fè foto tigre lan son bèl bagay li ye son bèl bagay li ye. M vrèman kontan mwen menm jodi an m vin la a jis m vin fè video a pou m ka montre nou kòman sa ye kòman aktivite a ye nan e nan parke a nan plas ok e se yon zoo l ye li gen tout kalte bèt la menm jan m di nou an e m pral montre nou lòt tig lan lòt tig lan ok e tig sa m te vle montre nou l pase lè m te vin la a premye fwa m pa t wè tig sa m te wè lòt tig jòn nan men jodi a la a chans pou mwen e li soti deyò.

Tig la move, lap fè ale vini.
Men tig jaune nan, nou rive kote li a la, men el wè nou men nou wè lap kouri, kotel prale hein, kotel prale?
Bon kounya la nou vin moutre nou lòt tig la men li kouche tig jaune nan ok li kouche kounya la men li anndan anndan kay li la li pa vle sòti.